Coucou fanmi m yo, jodi a se Jude ki la ankò avèk yon nouvèl video pou nou. Video jodi a kisa li ye se yon challenge. Challenge jodi a se kisa li ye? Se verite ou aksyon. Nou pral wè aksyon kouzin mwen ki se Anne.
Nou pral li a premye kesyon Anne nan.
Premye kesyon, verite ou aksyon? Verite. Ou konn pran lajan nan bous mennaj yo deja? Aayy.
M pa konn pr. Oh wi.
San l pa ba ou wi? Non, san l pa ban mwen. Depi l ouvè bous la, li mete la, sa vle di li di m pran. Sa vle di wi m konn pran lajan nan bous mennaj mwen deja. San l pa ba ou?
Kòman l pa ban mwen an? Depi l ouvè bous la, l mete la, sa vle di e di l di m pran wi. Depi li ouvè l ban mwen, ok. M pran wi, m konn pran. Ok.
Kesyon pou ou kounye a.
Verite ou aksyon? Verite. Verite? Wi.
Verite. Verite? Wi.
Ou konn pipi nan kabann deja? Non, m pa ko fè sa depi lè m ti moun, bagay ti moun. Ou pa janm pipi nan kabann?
Non. M ba w legen. Kontinye, verite ou aksyon pou ou? Aaa, ou fè moun yo konnen m se pisanit. Ba pisanit.
An n ale. Ba pisanit ti moun.
Verite ou aksyon?
Verite. Eee.
Ou konn fè 2 jou san w pa benyen? Non, non.
Menm lè fredi Brezil la rèd? Non, lè fredi a rèd. M pap fè 2 jou, m pap fè 2 jou. Si m pa benyen maten, m ap pran laswè. Sa ka rive lè fredi a twò mare, m fè yon gran twalèt. M fè yon gran twalèt, ou konprann? Wi, men. Ok. Verite ou aksyon? Aksyon.
Gouye. La? La!
Kounye a? Kounye a! Eh eh!
Tout bon? Gouye, gouye, gouye. Timoun!
Gouye, gouye, gouye. Oh, sa va gouye. Ay bay timoun. Zouken, zouk, zouken, zouk. Ay bay timoun li ye. Ay gouye, yo tou gouye. Li bon?
Li bon met chita. Ooh humm. Verite ou aksyon ann ale. Verite ou aksyon.
Verite verite.
Ou pa pran aksyon ditou. Ok ou konn manje manje si deja ki domi ki si. Byen pase wi lem te ayiti wi. Li konn byen pase. Sitou diri peyi yo. Le diri peyi ya rete gon janl file. Ok. Epi depi maten ou leve ou konprann. Ou pap jete manje a epi ou chofe. Fò l file twòp pou pa desann sou li. Men, wi m te konn fè l. Lè m te Ayiti, m te konn fè l. Ok.
Verite ou aksyon? Verite.
Verite?
Wi.
Verite ou aksyon? Verite. Ayayay. Verite kwak son dim verite wi. Wè. Ou renmen fèl kanpe? Ayayay.
Kanpe? Mhm. Poukisa m te di verite? Aah. Li pa mal non. Se verite wak son sa wi. Eeh.
An fèt, pa renmen non men m konn fèl. Aah ok, m konprann ata. Aah ok.
Ok. Verite ou aksyon? Verite. Ou konn fè lè zonyon deja? Non!
Aah! Non, lè zonyon non. Verite ou?
Verite.
Ok. Nan ale, verite ou aksyon? Aksyon.
Aksyon E. Aksyon Ih. Aksyon
Pa ban mwen mechan non.
Banm pozisyon sourit la. Sourit la.
Ou konprann.
Nou pa e nou gran ti moun. M pa konprann.
Ou pa konprann sourit la? Ebyen banm pozisyon chat la. Woy!
Timoun mwen trave. Chat la? Bay pozi, banm pozisyon chat. Timoun kijan chat la konn, kijan chat la konn fè èl? M pa konnen non, pozisyon chat la yo di pou bay wi. Eh!
Banm wè sim sonje.
Bay pozisyon chat la. Bay pozisyon chyen an. Konsa? Oh m pa konnen. Non sa e chen an wi.
Konsa. M pa konnen. M pa konnen ki jan chat la fèt la e chen an. M pa konnen ki jan chat la fèt di m. An n ale ak dènye po la. Ok verite ou aksyon.
Verite verite m ap pran. Ou pa pran aksyon ditou.
Non m pa sou aksyon menm.
Ok.
Ou konn gen règ ou pou al nan relasyon? Non, non.
Ok, dènye kesyon m te gen. Verite ou aksyon?
Verite.
Ou konn fè 2 jou pa bwose? Oh non.
Ou si. Pa funny, li pa funny ditou, m pa konn fè. M pa konn janm fè sa. Menm on jou, li pa funny.
Ooyy fanmi m yo, se te sa m te pote pou nou jodi an, se te verite ou aksyon, se te kesyon sa nou te gen nan verite ou aksyon. Pa bliye, kite pous ble an pou nou, pataje videyo a, kite kòmantè pou mwen epi m ap reponn kòmantè a yo. N ap wè trè pwochènman nan yon lòt videyo. Dakò se te fanmi nou Jude. Tchaww.